Sa poko janm rive ou kwaze gwoup ayisyen sa yo an Ayiti? Haa! Ou sezi! Ebyen, paran moun sa yo pa t soti an Afrik. Yo se desandan Polonè. Ki vle di, gran paran yo te soti Lapolòy, yon peyi ki twouve l an Ewòp. Ou jwenn desandan Polonè sa yo plis nan yon ti lokalite Ayiti yo rele Kazal. Janm konn danse kokoda. Pase gon chan ki di w. Douba rele, douba la ki rèn oh, douba rele, douba.
Ou vle konnen kijan gwoup polonè sa yo te debake an Ayiti pou vin bay moun zye ble po klè? Ebyen nou pral pale, paske m chaje kou lapolòy. Ou konn tande ti pawòl sa tou a vre? Ebyen ou pral konnen ki kote ekspresyon mwen chaje kou lapolòy la soti. Tout Ayisyen konnen Lafrans te mete Ayiti nan esklavaj. Men gen yon moman ki rive, gon gwoup nèg ki di tèt yo, fòk yo retire chenn esklavaj la nan pye yo, menm si li nan sèvo nou jounen jodi a. Sa a se yon lòt sijè. Lafrans ki wè esklav yo kòmanse ap bat kò yo anpil, li deside ranfòse lame li te genyen sou zile a. Se konsa, Napoleyon Bonapat al chèche yon gwoup Polonè, foure anndan lame a pou li vin mete prensip sou Desalin. An jye 1802, 2270 sòlda polonè debake nan Okap, ki te Kap Fransè alepòk. An septanm 1802, yon lòt gwoup 2500 debake sou Pòtoprens. Yon twazyèm gwoup polonè ta pral rive sou bout zile a an mas 1803. Polonè sa yo te gaye tout kote, Mòl Sen Nikola, Sen Mak, Pòtoprens, Jakmèl. Men yon ti tan apre, sòlda polonè sa yo ki te vin batay pou Lafrans, Kòmanse tonbe damou lame Desalin nan, kidonk lame endijèn nan. Depi 1803, Polonè te kòmanse ap fè rebelyon. Yo gade yo wè se kot yon gwoup moun k ap goumen pou libere tèt yo, yo mennen yo goumen. A, mesye yo kòmanse kouri kite lame fransè a. Yo te pito kouri kite pòs yo olye yo batay anfas lame Desalin nan. Paske nan menm epòk sa, Lapolòy te nan gwo goumen tou pou kesyon endepandans li. Donk, mesye yo vin konprann jwèt Lafrans lan. Nan 5 mil sòlda polonè anviwon ki te debake sou zile a, fyèv jòn te ale avèk plis pase 4 mil ladan yo. Men, te gen yon 500 ki te tou rete ann Ayiti e tou natiralize Ayisyen. E nan batay Vètyè lan, gen yon santèn ladan yo ki t al jwenn lame endijèn lan pou te mete kout zam sou Lafrans. Nan Polonè sa yo, gen kèk grenn ki te gaye nan kèk kote nan peyi a, tankou Lavale Jakmèl, Fondèblan, Pò Sali, men plis ladan yo t al regwoupe yo Kazal. Kazal m ap pale nou an, se yon ti lokalite ki nan katriyèm seksyon Fonblan, ki nan komin Akayè. Non Kazal la, li soti nan de mo, nan mo kay, nou tout konnen ki sa kay vle di, epi nan mo Zaleski, ki se yon non anpil Polonè genyen. Li sonnen konsa, Kay Zaleski. Pou yo fè l pi kout, yo te konn di Kay Zal, apre li vin transfòme an Ka Zal, pou pi senp toujou. Men tou gen lòt ipotèz ki fè konprann se non mèt abitasyon an ki te Lwi Kazal. An 1805, Desalin pral mete tout Polonè yo alèz. Nan Konstitisyon 1805 lan, li di, Polonè sa yo se Ayisyen. Yo gen tout dwa sou teritwa. Desalin di, Ti mesye, kale kò nou. Anperè a te menm fasilite yo ale lakay yo an Polòy pou y al chèche fanmi yo. E se la tou ekspresyon mwen chaje pou Lapolòy lan pral parèt, paske lè Polonè sa yo t ap tounen, yo te chaje. Ou konnen Ayisyen pap manke w. Depi lè sa tou, depi yon moun gen anpil travay l ap fè oubyen l gen anpil chay, li di, mwen chaje pou Lapolòy. Nan ane 1900 yo, nan peyi Dayiti, yo te jwenn anpil moun ki te desandan Polonè e ki te gen non Polonè. M ka site Lovinsky,

sou moun Kazal. Ann di pou anpil ladan yo desandan Polonè. Sa k te pase? Nou pral konprann. An 1959, yon gran ekriven ayisyen ki te rele Jacques Stephen Alexis kreye yon pati politik ki te rele pep, Parti d'Entente Populaire, ki te yon pati kominis. Pèp ayisyen, ou ka di François Duvalier tout sa w vle. Men di l gen yon kominis yon kote, rapid Papa Dòk pèdi tèt li. Sitwayen an. Pa danse kole ak moun ki kominist. E men nan Kazal, anpil jèn te gentan vlope yo anba ideyoloji kominis Jak Stefèn Aleksi te kite a, avan rejim lan te manje misye. Gen yon moman ki rive, mesye dam Kazal yo kòmanse ap reflechi sou sitiyasyon sosyoekonomik peyi a. E an menm tan tou yo kòmanse vle rantre nan rebelyon. Yo di tèm anglè a ou package, epi yo di, Vwala! Mwen enstriman ki nan men nou, nou pwal konsyantize popilasyon an pou nou kapab fè revolisyon an mache. Sa tou ki pral fè rejim nan pral kòmanse arete kèk nèg epi disparèt yo. Pou mesye yo te ka konteste toujou, yon bon maten, anviwon 5 nèg leve ale nan lokal Tonton Makout nan lokalite a, yo desann drapo Nwa e Wouj la, yo monte yon drapo Ble e Wouj. Mezanmi, nou pa mande m koze. Lame ak Tonton Makout debake lotbò sa a, doulè. Yo masakre 25 moun sou plas, epi yo bwote 80 ki disparèt pou jounen jodi a la. M pa ka di ki jan pa yo se pati ankò, men anpil moun mouri sou kont bagay sa yo.
Bon m ta ka di w mezi peyi a prèske rasanble vin kazal. Makout, nèg an jòn, nèg an ble. Men, men jan yo fè li a se fen. E se sa a tou listwa kenbe ke yo rele Masak Kazal. Moun ki pi koni nan peyi a ke n konnen ki se desandan Polonè, se Steven Benoît. Paske manman l soti nan fyèf moun sa yo. E yo menm tou yo te oblije chape poul yo nan moman masak sa a pou tonton makout pa t fè yo pase move moman. An 1983, nou sonje lè Pap Jan Pòl ii te rantre ann Ayiti. Kòm Pap Jean Paul ii se yon Polonè, ebyen yo te fè yon delegasyon Ayisyen Polonè sa yo pou t al asiste a seremoni yo t ap òganize pou resevwa Pap la. Al pote kont randi bay Pap la ke li te fòme Kazal. Li gen anpil Polonè Kazal. Alèkile lè Pap la ap vini, li voye envite ekip moun Kazal ki Polonè pou vin vizite l nan ayewopò pou y al wè l. Lè kapitèn yo te vin ap pran moun. Se mwen an premye yo te chwazi, yo te wè m, yo wè m sanble yon blan, yo pran m. Se jou a l ap vini an, yo vin chache m nan Lendwi, la nou vin kontre, m prezante, anpil moun vin rekonèt. Yo vin rekonèt mwen, sou figi mwen m vin rekonèt li tou.
Ou te wè lè l desann nan madanm yo? Ben wi, l desann devan mwen. E Janine sou konn se mwen pi. E vre? Ou konn m te chita nan zòrèj yo. E li menm li vin nan solèy jou. Li fè li vin li mi, mwen mi tou. Kòm chak jou ki pase ap gen kwazman antre desandan Polonè yo ak desandan Afriken, kidonk nou menm, sa ki pral vin rann gen yon moman k ap rive, lè w al Kazal w ap jwenn mwens moun zye ble, po klè. Peace.